Ki sa k pral pase nan peyi a demen? Romanes
se yon peyi ki malad, nou rive nan yon kafou nou pa gen lespwa, lè yon moun malad, malad la rive. nan eta grav se pa medsen an ki fè sa se pa medsen an ki responsab men se iresponsabilite malad la sa vle di mobilizasyon ki pral gen nan peyi a demen si leta. Si moun bank yo te pran responsablite yo, m pa kwè sa k pral pase demen ta pral pase nan peyi a. Demen Romanès, se tout peyi an ki pral leve kanpe. Dayè Romanès, depi le 22 dawout, premye mobilizasyon te lanse, nou te mande yon soulèvman jeneral e m tande anpil aktè anndan peyi an leve kanpe. E pandan tout semèn nan, yon pakèt jenn fanm, jenn gason, tout sektè ki leve kanpe nan peyi an, men mèkredi demen an ki pral 7 septanm, se kote nan 4 kwen peyi an pral gen leve kanpe, kote ki gen bank yo, moun yo pral mete boutba devan bank yo e. Tout moun tout kouch pral nan lari an jiskaske yo tande vwa nou. Yo tande vwa nou kòman moun yo di klè moun yo di se pou moun bank yo yo kapab avèk bank santral avèk gouvènman se pou yo desann dola a mwens ke 100 goud. Dezyèmman. Se pou lè yon fanmi lòt bò li voye lajan ba fanmi li an Ayiti, se pou yo ba moun yo lajan yo jan yo voye l pou li an. Bon, m panse desizyon sa pran deja. Desizyon sa pran, m wè brh sot yon nòt sou sa e ke l di k ap aplike apati de 3 oktòb.
M pa tande byen ou pale. Mwen di w, sa w ap di la a, desizyon an pran deja, m wè yon nòt bèk Bank Santral ki pale de sa e ke ki di l ap aplike apati de 3 oktòb. Romanès.
Wi, senatè.
Ban m reponn Bank Santral. Bank Santral! Nou konprann jwèt lan. Radyo Omega. Chak fwa nou fon ti leve kanpe, yo fon ti souke kò yo nan dola a, epi yo mete tout kalite pwomès men sa ou pral fè men sa ou. Epa vre Romanès. Nou menm. Nou pa gen dwa sèlman bay kòb san rete. Se lajan nou mande yo. Se dola nou vle nou mande yo ba nou. Byen byen pozisyone w senatè, byen pozisyone w.
Nou mande tou depa Ariel, nou mande gaz nan tout ponp yo e nou mande tou. Kont ensekirite an, il fò ki rezoud. Nou estime ke Ariel pa ka rezoud yonn nan bagay sa yo, ebyen pou tout rezon sa yo, nou di klèman leve kanpe an li pa sou la, men l gen lòt eleman ladan l, se pou sa nou pral leve kanpe nan 4 kwen peyi a demen. Romanes, Moun k ap tande m maten an, m wè bank yo reyini, m pa konn Romanes ou pa ban m 3 minit pou m fè yon ti pale de desizyon bank yo. Uhmm, ou mèt ann ale wi. Ok. M wè bank yo reyini, m wè yo soti yon rezolisyon e se tankou yo yo vle endekse nou nan nan rezolisyon yo a. M ap pale sou antèn radyo Mega, nan mikwo jounalis vedèt. M ta se e byen sa m pral di la a. M ta Radio Mega.
M ap reponn maten an non m poko te janm reponn non se konya m ap reponn non lè yon malad rive nan eta grav se pa medsen an ki fè sa non se pa medsen an ki yon ki yon moun ki iresponsab non se nou se malad la ki iresponsab. Kisa k fè sa? Si malad la pa te janm fè prevansyon, lè malad la rive nan stad kansè, se chirijyen pou yo rele. E nan tout sans, depi gen kriz Romanès, kriz lan grav, fòk toujou gen lidè ki pran responsablite yo pou yo denonse l. Fòk pou.
Senatè?

Ok, map, ok, nap kontinye la. E, lè malad la rive nan stad kansè ou manè, se chirijyen wi pou yo rele. Sa m vle di pa la, nan tout sosyete, depi gen kriz grav, depi gen anomali, fòk toujou gen lidè ki denonse. kriz sa yo, pwoblèm sa yo, fòk pouvwa ki an plas lan ak elit yo, fòk yo pa fè tèt rèd, fò yo tande lè lidè yo pale, lè pèp pran lari. Ni pouvwa, ni elit pa dwe fè tèt rèd jodi a. Jodi a Romanès ap pale avèk nèg bank yo sou antèn nan mikwo radyo Mega. Bandi kriye kote sèkèy la non moun bandi yo jodi an pa gen chèche bouk emisè non se angaje nou nan yon dinamik chanjman dyalòg lan toujou posib men fòk peyi a tande byen. Gen yon jan pou w pale avèk bèbè. Fò w konprann wi pale avèk bèbè. Moun bank yo bèbè. Gon jan pou n pale avèk yo. Sèl fason pou n pale avèk yo se leve kanpe. Leve kanpe epi mete tout kalite eleman nan leve kanpe a. Se sèl fason pou moun bank yo konprann nou pèp ayisyen. M ap di nèg bank yo, èske se Moyiz Janchal ki di. Lè pèp santi li pa jwenn sa l bezwen, lè pèp an danje, fòk li pran lari pou l leve kanpe. Se pa mwen ki di l. Moïse Jean Charles, mesye bank yo te toujou denonse. Moïse Jean Charles te toujou pwopoze. Moïse Jean Charles te toujou tande nasyon an. E nou te toujou di moun yo, Atansyon, men danje ap vini. Elit yo. Mesye mank yo te fè tankou yo pa tande. Jodi an, nou pa pwofèt de malè. Men sa k pral vini, mesye bank yo, si n pa kouri desann dola a, si n pa kouri ba moun yo dola yo, si n pa retire dola 50 la, si moun yo pa jwenn sekirite, si ladwàn kontinye ap maltrete moun yo, si moun yo pa jwenn gaz nan ponp yo, si Ariel toujou rete sou pouvwa a, nou pa responsab. Sak pral pase nan peyi an Romanès? Se sa yo pran kòm menas la Senatè Moïse puiske m sonje premyè fwa m pale avè w sou kesyon sa a ou di ou pa t voye moun al boule bank se non bank yo ou site e ke moun yo di boule yo m te konprann sa men mennen kounye a lè w di S kèlkeswa sa k rive ou pa responsab la, se la a yo pran l kòm menas la.
Ekoute Romanes, si nou denonse, si nou elanmwe, nou fè sitin devan bank yo, nou anonse sa k ap vini, nou di moun yo atansyon, gen manifestasyon ki fèt deja. Dayè m wè nan tout peyi an. M ap gade, m wè tout moun leve kanpe. Si mesye bank yo konnen, oubyen gouvènman panse se yon bagay rizib k ap fèt la, n ap gade yo. Si yo pa tande larezon Romanè, dayè pèp la gen tan pale, nou tande entansyon pèp lan, se kaye nou pou nou korije mezanmi. Radio Mega.
M sot di w sa wi Romanè, lè malad lan. Li rive nan stad kansè. Fòk gen chirijyen yo rele. E nou di, lè gen malad, se pa doktè a ki responsab. Doktè a pa responsab Romanes. Se iresponsablite malad lan ki pa te janm fè prevansyon, ki t ap jwe ak maladi an. Lè maladi a transfòme an kansè, l ap toujou tiye w. Si moun bank yo, moun gouvènman pa vle maladi sa a transfòme an kansè. Se pou yo mete devan yo pwòp. Jodi an tout moun wè. Se esklizyon Romanès. Tout moun wè jodi a Romanès. Tout moun wè se koripsyon. Tout moun wè se movèz gouvènans. Tout moun wè se monopòl. Tout moun wè se ensekirite. E se menm sa yo ki kreye sekirite a ki kreye mizè an. andedan peyi an e sa ki fè nou pi mal ou malèz e ki fè nap konte kadav se paske menm moun bank sa yo yo pran desten nou se yo ki finanse eleksyon se yo ki di men sak pou fèt se yo ki mete gouvènman se yo ki mete bank santral. M pa kwè nou ka rete pou n ap gade. Si Moïse Jean Charles di fò ke sa chanje, m pa kwè se Moïse Jean Charles ki pwal sipòte tout sa ki pwal fèt la oubyen kole pèp la non. Kisa pèp la mande m Oumanes? Pèp la di l vle sikile libè libè anndan peyi l. Pèp la di fòk ensekite a kaba. Pèp la mande fòk laji lavi chè a bese. Pèp la di fòk bank yo tande vwa yo. Pèp la di yo dwe moun Espanyo. Yo genyen deviz pou yo kapab fè tranzaksyon, pou yo fè biznis e pou yo fè kòmand. Men si moun bank yo pa ta dèyè yo pou lari an, kiyès ki responsab? Se moun bank yo? Se gouvènman? Yon ti gwoup moun pa ka rive epi yo pran peyi an. Mwen menm Romanès, demen Romanès, fòk peyi a konnen, apati de 10 è di maten, onivo Channmas lan, ap gon bouch manifestasyon, ap gon bouch ki soti nan. Pandan twazyèm nan, ap gen yon branch ki soti nan lòt geto yo, ap gen yon branch ki soti nan sa nou rele zòn Kafou Marasa, ap gen yon branch ki soti Jeneral Batay, anpil moun pral regwoupe la, epi onivo Kafou Ayopò lan, onivo vyadik lan, se la tout onivo Nazon tou. Delma 32, Delma 47, Petyonvil, Nou tout nou pral la pou n al relanmwe apre pou n monte vè Petyonvil. Se sa nou pral fè demen. Gen yon gwo bagay ou di la k atire atansyon m, senatè, piske m konnen kouman geto yo ye isit. Geto yo se 2 gwoup ame ki pran kontwòl yo e ke gwoup ame sa a yo, Si yo di moun p ap soti ou pa foti ka soti, ou gen yon sètèn asirans lè w pale de branch k ap soti nan nèg geto yo. Ou panse nèg ak zam ap bay posibilite sa a?
Anpil fwa Romanes, yo pran moun ki gen zam yo mal. Alòske m toujou di l, se elit la, elit ekonomik la sitou avèk gouvènman, avèk lidè politik ki mete moun sa yo nan sitiyasyon sa yo nan geto yo. Se sa k fè, w ap wè yo tiye anpil nan yo, pwoblèm nan pa janm rezoud. Okontrè, pwoblèm nan vin pi grav. Nou nou konprann sitiyasyon sa a. Jodi a Romanes, kèlkanswa moun nan nan peyi a, jodi a Romanes, kèlkanswa sektè lan, sof moun ki gen franchiz yo, sof moun ki gen monopòl yo ki pa santi sitiyasyon sa a nou gen la jodi a. Romanes, moun nan. Quel policier? Quel chofè taxi moto? Quel classe moyenne? Quel entrepreneur? Quel nouvel au niveau secteur professionnel lan? Quel ouvrier? Quel chofè taxi yo? Quel nan ghetto, li nan section communale, li nan ville? Se tout moun ki touche de situation ki la a. Romanès, se tout moun lè dola a monte, lavi chè an pou li. Se tout moun lè pa gen gaz, pa gen gaz pou li. Se tout moun, lè gouvènman ki on gouvènman k ap fè movèz gouvènans, k ap fè koripsyon. Olye gouvènman tande larezon, olye bank yo tande larezon, gouvènman ap pran diri farin, l ap pran lajan nan men sektè prive pou al fè moun kalme yo nan sektè, nan katye popilè yo. M kwè moun katye popilè yo tande, moun seksyon kominal yo tande, moun vil yo tande. Olye yo tande nou, se manje yo pral pote ban nou nan kontenè. Olye yo tande nou, se lajan yo pral pote vin vin nan katye yo. Veye yo anwo, veye yo anba. Pa pran yo, pa pran moun sa yo oseye, pèp ayisyen. Pèp ayisyen, lè m tande Volim Kote k pral leve kanpe, m tande Rèl Senmak ki bay konferans, m tande Akayè, m tande Kabarè, M tande Ti Kwav, m tande Gran Kwav ki te pale avè m yè, m tande Leogane. Okay se pa pale. Jakmèl chak jou nan lari. Okontrè yo koumanse fèmen bèk yo Jakmèl. Pa de pale vin kanpe. Pòs k ap fè yo abi. Yo fèmen pòs nou yo. Se toupatou k ap leve kanpe. Kap Ayisyen kanpe depi madi. Yo pa janm kanpe. E mobilizasyon an pral kontinye jodi a, demen ankò. Demen le 4 pral kanpe. Plato Santral, Mibalè, se toupatou ki leve kanpe. E yo gen rezon leve kanpe. Jeremi bloke anwo anba. Eske gouvènman, eske nèg bank yo pa santi sa k ap vini sou yo an? M pa pwofèt de malè, men m wè sa k ap vini an.